Kot neg yo dwe la menm. Mesye bay yon moun neg yon bri m panse kote neg yo ye. Yo zanmim.

An palan de sa, kote kot ti djo?
Monchè mpa a misye vre non menn. Monchè li ta enpòtan wi. Saw panse sim ta ba misye w kòl menm? Non monchè w pa bezwen rele misye konnya. Ou pa bezwen rele konnya nou pran ti tan toujou poun wè si pap parèt. Ou konprann? Ebyen nap fè sa menm. Ya.
Sa vle di la nèg, wè la e kòman travay, kòman ye ansanm avè travay la menm? Monchè ou konnen menn nap bouje ou konn janm a yo. Esa esa esa esa.

Nou poko aseptel non. Nou gen pou nou aseptel men nou poko. Mèvle ui men sa nap fè fanmi mesye. Non ou konnen. Tan gon ti jan bèl devan nou toujou. Men bon pare tèt ou paske pa gen pèsòn ki konn kilè Jezi ap vini. Menm Jèn Zòsyèl la pa konnen. Apre m di w sa, m t ap swete nou reprann levanjil la msi, paske ou konn koulye w rete, ou konn w ap viv sou tè a tankou premye kou premye w rete. Paske mwen menm, si m t ap rete tank, lavi m pa t ap chanje, paske nou pa konn kòman m t ap viv. Espesyalman sa m ta renmen avè nou. Nou k fè desizyon nou epi nou pran Jezi kòm sovè nou paske bib la li menm wè sa nou ka poko pran levanjil la nou pap konprann sa map di a sa se zam depiw kwè nan Bondye mwen kwè mwen konnen mwen konnen pa gen anyen k ka fèw men nou menm sak enpòtan gad jan nou fre gad jan nou bèl mesye men mwen tout osem ak ou frèm pa dim detounen nan pawòl Bondye a non.

Oh grangou di la wi. A monchè tcheke m lakay la menn m kanpe. Devan pòt la la menm bon map verifye machin sa yo la menm bon m wè m gen youn nan machin yo ki gen ti jan lèd m panse pou m chanje l lòt semèn nan men wè tcheke m devan pòt lakay la la. Lakay ki anba ou byen sa ki anwo a? Non nan kay ki anba ou mèt tcheke m nan kay ki anba. Ok mèsi cheri. Pa gen pwoblèm monchè. Bon m toujou la pou nou nan zòn nan monte m. Dakò pa gen pwoblèm. Ok.
Pa di m detounan nan pawòl Bondye a non. Ou konnen sa k fè m pa t ka pran levanjil la kounya? Gen yon ti dam m menaje ansanm avè l, manmzèl pa vle asepte levanjil kounya. Si m al pran levanjil la kounya la, manmzèl pral kite m. Non, men sa k rive. Depi w asepte pran Kris. Bondye wè w vin jwenn li, li menm sa lap fè. Chemen ou mache a se li menm, se li, chemen sa lap swiv. Ou konprann sa m vle di w la? Se alèt ke ou al legliz, apre sa ou vin ap preche l levanjil. Li menm tou lap fè menm pati avè w. Men si l wè w pa janm al legliz, ki kòman ou pral preche moun sa levanjil? Frè m, m konprann. Mwen pawòl Bondye a m renmen tande l anpil e m konnen Bondye se li ki mèt. Men fòk a konprann mwen tou e tande sa ke m di w la.

Non frèm pa di sa. Pa gade sou raketè levanjil la. Pa di bèy konsa. Paske Bondye ap piniw. Lè w al legliz frè pam ou pral legliz pou mouri. Paske menm mwen menm kap preche w levanjil la m ka pèdi w ti lè. M ka pèdi w ti lè. Men sa pou konprann toujou priye Bondye kwè nan Bondye wap sove. Ou pa al legliz pou pastè ni pou dyak. Ou al legliz pou sove nanm ou. Mene si Dye ve epi pou pral chita adwat Jezi Kris.

Yo, de kisa, de kisa misye vin ap pale nou la menm de levanjil patnè? Sa vle di lè wap asepte nan pawòl lay di an? Yo, pa ta rache sou bitou ake tè patnè ak anpil. Frè m, pa di sa. Di w pa asepte, mwen m pa pwès m asepte kounye a, m pa asepte men men mwen menm, m konnen sa ke lap di a e m tande l. Baz, ey, ranje kò w patnè, mwen se sou, epi w pa gen bib nan men w. Banm bay Ti Djo yon kòl, tande frè m. Yo, map bay Ti Djo yon kòl pase. Frèm mwen ap bon sou pati djonkò paske misye manke nou nan baz la. Banm pati djonkò l frèm pase ou menm mwen se sou bit levanjil ou kanpe m pa menm wè bib nan men w. Byen sa se ou. Fèm rele misye m konn kote l ye frèm. Telefòn misye ap sonnen li poko pranl toujou. Misye ka lwen men yo si moun ka okipe. Kot misye toujou wi. Misye pap rapèl la non men. Se nan tèt ti granmoun li menm javo. Pa di bagay konsa non men m toujou ap ranse men.

Ou rele nèg la mande yon pèsonèl. Wi.
Si mal avè nou kounya lap bay dièt la se nou k kraze l. Men se zanmi nou ye nou ka ranse mal. Nap tann ou nan wout. Nou gon bagay nou ka fè. Yè.
Se patnè m nou ye. Annou jere sa. Nap tann mwen nan baz la. Ya. Ok? Ya.
Map desann kay misye, li di m nan kay ki anba a. Ok. Map desann kote l, sa l banm nan map vini map pataje ansanm avè l. Ebyen nèg kòm ou di sa, m pata swete pou fanm.

di ke Jezi fwa konnen ke Jezi te vini sou la kwa e te mouri pou peche w. Fwa konnen ke gon san ki te vèse sou la kwa pou te ka la jounen jodi a. Jezi te vin mouri pou peche mwen avè w, fwa konnen e pou met Jezi nan lavi w. Eske w pa ta dakò fè lapè avèk nèg sa ki te mouri e te pi a la kwa?

si m, li pa vle tande pawòl de levanjil la menm, si m al parèt pou m di l konsa, m levanjil, y ap kite m. M ap kwè. Ban m di w yon ti bagay, ou pa konnen, Bondye di konsa, si de moun ansanm, fòk gen youn ki fò, youn fèb, pandan ou fin konvèti, konvèti a, ou menm ankò ou pral rale madanm ou vin jwenn Kris. Lè fini tou, m twò jèn.

Kèlkeswa ti enpèchman ki t koz kew vin jwenn Jezi, de menm ti enpèchman sa ap koz tou wal boule nan lanfè a satan le dyab. Paske Bondye pat kreye lanfè pou ou, li te kreye lanfè pou dyab, pou satan, men l pat kreye lanfè pou ou. Ou menm depiw pran desizyon, ou antre anndan legliz, ou asepte Bndye, wap priye, men pou sa ti madanm nan vin jwenn. Anpalan de sa poum diw antre nou 3 la